Bonjou moun mwen yo kòman nou ye kòman nou yo jodia nou pote yon nouvèl byen cho pou nou kote ke nou pral tande menm moun ki te di lap bay 100 mil dola ameriken pou yo touye jovenel la li toujou ap profetize pou l di ke lap touye plis toujou lap touye mateli lap touye anpil depite osi. Mentnan se nouvèl sa nou pote pou nou, nou pral baw tande vwa misye menm kap pale kote ke lap di fòk Ayiti debloke, fòk Ayiti jwen vini nan fason kel vlel la, se sak fè lap depanse, lap depanse lajan jis poul jwenn yon Ayiti ki meyè, se sa lap di, li pa janm de di jan kel te di deja kijan pou li Moun ki ka asasine Jovenel Moïse lap bal lajan lap bay 100 mil dola ameriken pou yo asasine Jovenel Moïse e mentnan li di lap kontinye bay lajan poul asasine ansyen depite yo epi Moïse Mateli li di pou mateli rete kotel ye a paske lap atake mateli osi ebyen se nouvèl sa nou pote pou ou kote nou pral baw tande video a menm kote misye ap pale lap di lap pran plizyè grenn ayisyen ankò ebyen mèsi nou pral antre nan video a mètnan.
Jovenel pap fin fè ane a, m te gentan pale avè nou m di nou Jovenel pap fin fè ane a, e mwen menm m pa konn frape pye m atè pou granmesi, ou konprann sa m di w lan, m pa konn frape pye m atè pou granmesi. M te gentan fè nou konnen Jovenel pap fin fè ane a, ou konprann sa m di w lan, paske mwen menm patnè, M depanse Ayiti menn, m gaspiye anpil kòb Ayiti menn, Jovenel fè m fè anpil defisi Ayiti, Michel Martelly fè m fè anpil defisi Ayiti, e pou jouska prezan la nèg yo ap fè m fè defisi. So sa vle di la, nou rete Michel Martelly, Michel Martelly, kote w ye a, ret la, pase patnè, w ap mouri, w ap mouri. E Olivier Martelly. wap mouri. Sophia Martin, wap mouri. Rezon k fè nap mouri paske kòb peyi a lan men nou. Kòb peyi a lan men nou. Nap mouri. Menm jan nou depanse 40 mil dola, 40 mil, 40 mil dola, nou depanse 40 konbyen mil dola pou nou retire bandi lan anndan. anndan pèleren. Enben se menm jan tou, gen ti nèg ki gen kòb tou k ap depanse kòb pou retire lavi nou. Gyèt manman nou! Konsèy sa nou pa ka konprann nan. M ap fè nou konprann ni jounen jodi an, pou nou respekte sa k rele Ayisyen. Respekte Ayisyen. Jounen jodi a la a, depi se nèg ki konn fè Ayiti mal. M ap atake nou tout. M ap atake nou tout grenn pa grenn. E nou tout ap mouri grenn pa grenn. M ap make sure m fè nou youn al nan antèman lòt. M ap make sure m fè nou youn al nan antèman lòt. M ap fè nou youn al nan antèman lòt. Pou jiskaske pa gen youn nan nou k rete ankò pou langyèt manman nou. Pase lan moman la, lan moman la m di nou sa. M depanse anpil kòb Ayiti. M graspiye anpil kòb Ayiti. E pou jouskaprezan la m ap graspiye kòb Ayiti. E m pap janm sispann graspiye kòb Ayiti. Toutotan Ayiti pako gen rezilta m bezwen an. Mwen menm toutotan m poko wè moun ka dòmi nan lari Pòtoprens san pa gon epeng pike yo. Pa gon prezidan k ap ret nan peyi a. Pa gon senatè k ap ret nan peyi a. Ou wè aktyèlman la, m pral kòmanse met kòb lan lari, depi se senatè, depite, majistra, pou yo kòmanse tire yo. M pral kòmanse met kòb lan lari, depi yo gen senatè, depite, majistra, pou yo kòmanse tire nèg sa yo. Ou konprann sa mwen di w lan paske m pral vle gen yon Ayiti kote ke pa gen ansyen nèg sa yo ladan l. M bezwen yon Ayiti kote ke pa gen ansyen depite sa yo, pa gen ansyen majistra sa yo, pa gen ansyen prezidan sa yo. Tout ansyen prezidan sa yo, m pral make sure tout mouri. M pral make sure tout mouri pou peyi an ka kal. Paske imedyatman nèg sa yo ap viv, peyi a pap janm rive kote nou vle l rive a. Imedyatman Michel Martelly ap viv, peyi a pap rive kote nou vle l rive a. Imedyatman. Aristide ap viv toujou, peyi a pap rive kote nou vle l rive a. Ou konprann sa m vle di w lan? Mwen menm, m vle yon lòt Ayiti, yon lòt jenerasyon pou ki kòmande peyi sa a, pou peyi sa a pa tonbe kote l ye a la a. Mwen menm, e mwen menm ki di sa. Ou konprann sa m vle di w lan? Menm jan nou panse nou se milat. Mwen menm m konnen depi lè m te lekòl isi, depi lè m te lekòl Ayiti, dayè m pa t janm chita bò yon ban ki te gen yon milat. M pa t janm chita lan yon ban kote ke te gen milat lan ban an. Pat gen milat nan ban an. Ou menm ki ki al lekòl ayiti ou pa ka dim ou lekòl la la padon lekòl la la ou gon milat ki chita bò kote w ou pa gon milat ki chita bò kote w la a se la a map di w ou konprann sa m di w nan kounye la met grenn lan bouda nou imedyatman nou konn yon phtk al boule lakay li imedyatman nou konn yon phtk rive sou li bat li rache l ou konprann sa m di w nan se konsa nou pral kanpe la pase mwen menm kòb mwen gentan ap depanse Ou konprann sa mwen di w lan? M pral kòmanse atake. Ban m pale avè w. Gen nèg ki pran pòz yo la a, yo pa nan manje lajan Petro Caribe, yo pa nan fè twòp la a. Ou konprann sa mwen di w lan? Nou pa nan fè Ayiti mal. Imedyatman m konnen ke on moun, imedyatman m konnen ke on moun ou fè konstitisyon ayisyèn lan mal, w ap peye l. M depanse kòb mwen, vire tounen map voye dola fifty pou ki plen vant Michel Martelly, lè m voye bagay yo la dwàn ankò, lè m voye afè m la dwàn ankò, nèg yo pran lajan ankò. M voye la bagay mwen la dwàn, nèg yo pran lajan ankò. M kwak m ba yo dola fifty yo a, lè ma voye bagay mwen la dwàn, yo pran tout on pakèt kòb lan men m. Pou vo yon ti doum Ayiti la, li koute 160 dola. 160 dola pou vo yon ti doum Ayiti. Pou vo yon ti doum Jomenka, li koute 40 dola. Pou vo yon ti doum Sendomeng la, li koute 35 dola. E ou achte doum nan 30 dola. Pou yo pote l Ayiti pou ou, yo pran 160 dola lanmou pou yo pote l Ayiti pou ou. Ou wè kijan nèg yo ap vòlò ou. So sa vle di la mwen menm, M sispann voye bagay ayiti mwen menm poum ka voye kòb mwen lan bounda nèg sa yo. Poum ka voye kòb mwen lan bounda nèg sa yo. E m fèk kare ap bay kòb pou asasine nèg sa yo. Imedyatman ou konn yon nèg phtk bò lakay ou se tou pranl. Se tou pranl, se tou pranl. Se pa sa pita l pral yon danje pou ou. Li pral yon danje pou ou. E map di sa avèk Michel Martelly, avèk Sofia, E e e e e sa la a e pa e pa kòm si m konn tande n ap di e e e e e kòman rele se pa se pa madan se pa madan patnè a ki te parèt la a ki te vini ki te vin sou pouvwa la ki marye sou pouvwa avèk 3 mi 3 milyon 3 milyon de dola a on madan prezidan ayisyen. On peyi kite so pòv, on peyi yo di so pòv, madan prezidan marye avèk 3 milyon de dola US. 3 milyon de dola US! Misye marye l ka lekòl nan peyi a. So, m ap di sa avèk Michel Martelly, yo! Imedyatman Michel Martelly ou ta vle fin fè rès ane sa a Michel Martelly e zo mele kap di sa zo mele is a gangster for life man m tande wap di w se gangster legal ou se vòlè legal yow jou a rive frè. Jou a rive, aktyèlman la mwen te kwè ke lajan w kòmanse ap diminye, paske se nan ra, se nan mawon w ye. Lè w nan mawon, tout sa w ap achte chè. Lè w nan mawon, tout sa w ap achte chè. Menm yon boutèy dlo w ap achte l chè. Sa k fè sa, paske w nan mawon. Ou konprann sa m vle di w lan? So, sa vle di mwen te kwè ke kòb ki lan men ni ou menm, ni Olivier, ni Lamothe, dezyèm moun m pral fè atake lan peyi a la a, Se Lamothe. Lamothe, Michel Martelly, Sophia. So sa vle di la patnè, moun sa yo pa sipoze ap viv lan peyi a. Imedyatman moun sa yo ap viv lan peyi a. Ou gen Sophia, ou gen Michel Martelly, Ou gen Lamothe. Ou gen kòman rele ti tonton an ki pran pòz li se opozan an. Nèg sa depi sou do Aristide m wè l la. So sa vle di la Loury Latòti. So sa vle di la nou gen nou gon pakèt nèg nou pral tiye. Nou gon pakèt nèg nou pral tiye pou jouskaske nou ranje peyi sa kote nou vle ranje l la. Ou konprann sa mwen di w lan? So mwen menm m di nou sa deja. Ou menm kap travay kay Jovenel Moïse, ou menm kap travay kay Michel Martelly, pase Jovenel Moïse m gentan fini a sa deja li menm, ou konprann sa m di w nan, m gentan fini a sa, pase m te gentan di nou Jovenel Moïse pa yon mèd. Menm jan Jovenel Moïse pat yon mèd sou pouvwa a, Michel Martelly pa yon mèd pou jiskaprezan map pale ansanm avè w la la a. So sa vle di la, mwen menm m toujou di nou sa.